Gen nèg la ki panse sedwi on fanm pa fasil. Wi li fasil, men èske ou konn ki fason pou w sedwi l lan? Èske ou konn ki pawòl ou pral di l pou w kapab sedwi fanm sa pi rapid? Non, ou ka pa konnen. Anben nan videyo sa Alpha pral ba w sms, bèl ti pawòl pou aprann sedwi mennaj ou. Lè w sedwi on fanm, ki enpak li fè sou li? Li fè fanm sa vin renmen w plis, li fè fanm sa kwè nan ou. Li fè fanm sa kwè nan lanmou. Paske gen de de modèl sediksyon w ba yon fanm nan 40 yo alfa. Yoo. Fanm sa pa ka pa fou pou ou non. Imedyatman w ta kite avè l nan 40 yo, l ap difisil pou l bay yon lòt gason plas nan kè l. Ok. Anben alfa, nan videyo sa w pral jwenn lò, w pral jwenn bon ti bagay pou w lage nan kòlèt mennaj ou a. E si w poko konn platfòm sa, platfòm sa se ADS Julien. Alò se mwen menm ki Julien Santimantal la ki al fate diksyonè a Julien Santimantal sa nou te konnen an. Ok, se toujou menm mwen menm. Anben mwen premye bèl pawòl osinon bèl ti sms pou ekri mennaj ou. Bebe, ou toujou nan panse m. Ou tankou yon zetwal ki klere nan syèl mwen. Chak fwa m sonje w, yon sansasyon dous anvayi tout kò m. Ou pa jis yon moun mwen renmen. Ou se rezon ki fè kè m bat, menm nan jou ki pi difisil yo. Chak fwa m fèmen je m, mwen wè souri w e li ban m espwa. Ou se tout bagay mwen te ka mande Bondye plis toujou. Je t'aime. Uhmm kisa w konprann de bèl mesaj sa? Eske w pa retwouve ou menm nan sms sa? Bon ou pa bezwen anyen ankò, ou pa bezwen rekonpanse m anyen anyen sèlman jis like videyo a. Kòmante pou dim eske w renmen videyo a. Sèl sa m mande w, pataje l tou! Alò l ap itil mwen anpil. Ou di fanm nan konsa ke li toujou nan panse w. Li tankou yon zetwal ki klere nan syèl ou. Chak fwa w sonje l, yon sansasyon dous anvayi tout kò w. Ou di fanm nan konsa li pa jis yon moun ou renmen. Li se rezon ki fè kè w bat, menm nan jou ki pi difisil yo. Chak fwa ou fèmen je w, ou wè souri fanm sa, e souri sa, li kite yon espwa dous sou lestomak ou. Alpha sa son bèl sms ou ka ekri mennaj ou ok. Men yon lòt ankò Alpha. Ou se limyè nan vi mwen. Pa gen okenn mo ki ka dekri jan ou enpòtan pou mwen. Ou se solèy ki klere jou mwen yo. Menm lè nyaj kouvri syèl la. Chak aksyon ou fè. Chak mo ou di ban m rezon pou m renmen w plis chak jou. Avèk ou, lavi a santi l tankou yon jaden flè ki toujou ap fleri, plen ak koulè, plen ak bote. Love you. Ahh Uhmm gade modèl sediksyon mesye Kisa nou konprann de si bèl sediksyon sa yo ke map ba nou an la Apati de la ki kote nou panse nou ka jwenn yo E sa fèm ap di w konsa ou menm ki gen chans ou tonbe sou chanèl sa ou tonbe sou videyo sa abone avèk chanèl la konnen sou chanèl sa se videyo sa yo nou fè sèlman nou fè w jènjan nou fè w aprann fè menaj ou damou ok Alpha. Kenbe men w lòt sms ankò Alpha. Bee, lè m kenbe men w, mwen santi m pi fò. Tankou pa gen anyen nan mond nan ki ka fè m tonbe. Chalè kò w ak dousè vwa w fè m bliye tout pwoblèm mwen yo. Lè w bò kote m, mwen santi m konplè. San ou. Lavi a pa ta gen sans. Je t'aime. Humm. Alpha. Alpha. Bon sa ka rive ou pat konnenm deja sou rezo a. Bon Se toujou menm mwen menm nan Angeline Sentimental Alpha The Dictionnaire. Nou anpil te konnenm deja, nou te konn swiv mwen. Aben se tou fwa ou potko konn swiv mwen. Mwen envite w swiv mwen sou chanèl sa ki se ADS Julien. Alos se la wap jwenn tout modèl sms, tout modèl bèl videyo ke ou konnen kap enterese w, se la wap jwenn yo. Ok? Men yon lot sms anko Alpha. Bee, ou fèm kwè nan lanmou anko. Avan mwen te rankontre w, mwen te pèdi espwa nan lanmou. Men ou, avèk tout tandrès ou, Ou te fè m kwè ankò. Ou pa sèlman touche kè m, men ou chanje lavi m. Chak jou mwen reveye, mwen sonje jan mwen gen chans dèske mwen gen ou. E mwen pap janm sispann remèsye Bondye pou kado sa. Uhmm ok Alpha èske w wè ki fason ou ka sedwi yon fanm? Ok gen yon bagay m pral di nou, nou ka remake sms yo long anpil ou menm si w ka detaye yo an 2 osinon 3 pati li t ap pi bon paske lè w pran tout sms sa w voye l bay yon fanm sa ka rive bon l ap li tout wi. Men sa ka rive nan li, nan li, nan li, nan li, sa ka rive l pèdi sa, se sèl e sa. E sa fè, si ou menm ou ka detaye l an de, twa pati, li t ap pi fè sans, oke, paske l long anpil. E m garanti w tou Alpha, ekri menaj ou sms sa yo, wi, sa s on lòt chanjman ki pral gen nan lanmou. ke ou li gen pou ou ok avle di fanm nan ap vin lap vin plis gen renmenw damouw etc m kwè ou konprann sam di an nou tande e nou konprann ok bon ou menm poukisa malgre map baw tout bèl sms sa yo ou pa vle achte liv santimantal la liv alfate diksyonè love and destiny an. Poukisa ou pa vle achte l? Alò ou ka achte l, nenpòt kote ou ye nan mond lan ou ka resevwa l. Se sou telefòn ou l ap vin parèt. Ok w ap resevwa l sou WhatsApp ou, l ap vin parèt sou galeri telefòn ou. Liv la li 102 paj. Ok. E ou menm si w vle, kote ki fè kopi ou ka al fè yo soti paj an, yo ka fè yo soti yo paj pa paj pou ou. Alò y ap ba w tout 102 paj la, yo fè yo klamse l pou ou. Ok, se fason sa ou ka gen liv lan. Sèl fason sa m fè l paske nou konnen peyi a pa bon bagay sa yo, m fè l yon fason pou tout moun te ka jwenn. M kwè nou konprann mwen ok ou ka ape l pa moncash osinon natcash osinon minit tou ok si alò ou menm si w enterese ou ka ekri m sou nimewo sa k parèt sou ekran ale ekri m si w bezwen m.